Gen de timoun ki sitwayen ameriken men paran yo se ayisyen. Ki opsyon legal ki ap ofri avèk benefisyè tps yo pou yo kapab toujou rete Etazini apre anilasyon tps la? E ki risk ke moun sa yo yo ap pran apre fen tps la kote yo pa pral gen yon nouvo stati?
Yon bèl kesyon. Mentnan, si yon moun gen tps, pou analize opsyon yo, si yon endividyalize, li difisil pou ke nou di ke an jeneral gen opsyon ki pou tout moun. Mentnan, an jeneral nan imigrasyon, yon moun kapab jwenn estati Ozetazini avèk fanmi, sa se yon, imigrasyon sou baz fanmi. Apre sa, ou kapab gade imigrasyon sou baz travay. Epi apre sa, w kapab gade imigrasyon sou baz imanitè. Anndan imigrasyon sou baz travay la, ou gen yon travay k ap ba ou li avèk petisyon pa yo, epi ou gen ou menm k ap fè l pou tèt ou, right, atravè de petisyon ki rele self-petition. Men si m kòmanse nan kesyon imigrasyon sou baz. fanmi. Yon moun ki ap pèdi tps jodi a, li kapab gade nan fanmi l kiyès ki kapab aplike pou li. Byenke gen de detay teknik ki ka anpeche sa posib menm si li gen fanmi an. Men, paske depi yon moun te gentan pase yon grenn jou ilegal Ozetazini, gen de fanmi ki pa ka ba w rezidans ankò. Sèl fanmi ki ka ba w rezidans menm si w te gentan pase yon jou menm ilegal Ozetazini. Pase yon jou ilegal Ozetazini vle di ke. Gon jou pap gen stati, stati w te ekspire. Anpil fwa sitou moun ki antre ak viza touris yo, yo mal konprann dosye sa. Lè w antre avèk yon viza touris, an jeneral yo pèmèt ou vini pou fè 6 mwa nan peyi a. Depi w fè 6 mwa 1 jou, sa vle di ke ou genyen jou ilegal. Moun yo pa fwa konprann ke viza 5 an an vle di ke yo la pou 5 an nan peyi a. Ou pa la pou 5 an. e ekspirasyon viza w pa enpòtan ditou, ditou, ditou. An jeneral, nou menm kòm avoka, nou pa renmn mande moun nan ki lè viza touris la kapab ekspire. Sa pa twò enpòtan pou nou, paske se vizit la ki enpòtan. Ou fè yon vizit k ap dire si mwa, nou mande w ki lè Ananifou a te di ke vizit ou a ap ekspire. Epi, se lè sa a n ap gade èske ou vin gen jou ilegal. Imedyatman ou gen jou ilegal, kiyès ki ka ba w rezidans? Se pitit ou ki gen plis ke 21 an ki ameriken, mari ou byen madanm ou. ki ameriken e se sèlman 2 moun sa yo e ki kapab ba ou, sa vle di ke lè moun nan pa egzanp gon pitit nan fanmiy miks jan w di a ki gen 14 an, ki gen 16 an, ki te fèt Ozetazini se vre men ki poko gen 21 an, moun sa yo gen opsyon. Sa vle di l pa ka ba, li pa ka fè anyen pou li nan ka sa? Non, li pa ka fè anyen pou li. Okontrè, administrasyon sa flote lide ke timoun nan gen bebe oubyen timoun minè ki depandan de li menm, ke y ap depòte moun sa, yo kapab voye pitit ameriken ansanm avèk li, yo p ap itilize mo depòte pou timoun ki ameriken an, men y ap sèlman dan lenterè de linite familyal y ap voye l ansanm avèk li. Sa vle di ke imigrasyon sa a. ni prezidan Trump ni moun ni Tom Homan ki se bòdèza pou administrasyon an te di ke lide se ke y ap mete timoun nan nan avyon an tou pou ke yo voye l ansanm malgre timoun nan ameriken si moun nan ap gen paspò ameriken an l ka tounen lè l vle men y ap stil voye l ale ak paran an jis pou yo pa kite l nan men yo kòm yo te gen yon gwo kritik pou separasyon ant paran avèk timoun nan premye manda a donk. Se pou m di w ke pi gran moun panse ke paske w gen yon timoun ki ameriken li ba w pwoteksyon pou sa. Gen kote, gen agiman ke nou ka fè nan tribinal ki gen rapò ak ki timoun ameriken w genyen. Men se pa tankou timoun ameriken pou kont kò l vle di ke w genyen rezidans. Se sèl lè ke timoun ameriken ka ba w rezidans se lè li gen 21 an epi li ameriken epi li ka ba w rezidans. Men ke l ap travay ke l pa ap travay, depi gen yon kosponsò li kapab ba w. Mwen si se mari madanm ki ameriken ki kapab fè sa. Dèfwa pou moun ki pat janm te gen jou ilegal, gen de moun ki pou yon rezon ou pou yon lòt pat janm te gen, malgre yo la nan peyi a lontan. Pa egzanp, maten an mwen pale avèk yon moun ki vini an janvye 2010. Lè l vini an janvye 2010 sou yon viza touris, avan l gen si mwa nan peyi a, tranblanntè gentan pase yo bay tps, li gentan aplike pou tps, yo apwouve tps li anndan si mwa. Sa vle di ke. Pandan ke l te legalman prezan pandan pou 6 mwa an 2010, ti pyès vin tonbe, depi lè a ti pyès tonbe, ti pyès pa janm koupe pou Ayisyen li renouvle li, li menm tou li pa janm fè reta nan renouvle l pandan 15 an. Donk moun sa gen yon stati legal depi 15 an. Yon moun konsa, yon lòt moun ki gen rezidans kapab petèt ba l rezidans, right, mari, madanm ki gen rezidans kapab ba l rezidans. E, oubyen si l te gen yon petisyon paran te fè pou li depi lontan, li kapab jwenn rezidans anba l. Right sa yon ti jan teknik men yon moun konsa kapab rive fè li. Mentnan, ni nan travay tou. Pou yon travay ba w rezidans e se yonn nan pi gwo miskonsepsyon n ap viv nan moman an, moun yo konprann ke yo pral pale ak travay yo pou ba yo rezidans pandan ke moun nan te gen jou ilegal oubyen moun nan te antre sou fwontyè. Yon moun dwe konprann ke si w antre sou fwontyè ou pa menm bezwen panse a kesyon pou travay ba w rezidans. Pa janm sonje a yon bagay konsa ditou, li pa posib. Jis paske w te antre sou fwontyè a li pa posib paske pou yon moun. Pran yon rezidans nan men yon travay Ozetazini, fòk ou te antre nan yon fason ke yo konsidere kòm fason legal, e fòk ke depi lè w antre yo te toujou legal. Right? Sa vle di ke ou pa kapab fè sa atravè yon moun ki te antre sou fwontyè pou ke l al fè rezidans nan men yon travay. Donk, rezidans nan travay la t ap posib pou anpil moun ki te antre nan Biden si dezan an pa t ko fini. Oubyen si avan dezan an fini moun nan gentan gen ti grès, mwen konnen pèsonèlman de moun espesyalman enfimyè yo, yo kreye de pwogram espesyal pou enfimyè yo paske jisteman gen yon shortage nan enfimyè Ozetazini, donk yo kreye pwogram espesyal pou enfimyè yo kote ke gen de staffing events, gen de nursing home, gen de lopital ki apwouve pou enfimyè la, li vin apwouve. Men, letan pou yo gentan vin rezidan sa, fòk pwogram Biden an pa gentan fini. Gen nan yo ki gentan sou wout pou ki apwouve nan premye etap la, jodi a pwogram Biden nan fini sou yo, yo pa t ko fini dezyèm etap la, sa ki ka fè yo rate tout bagay la nèt paske yo vin gen yon stati ke yo pèdi. Èske w konprann? Donk, epi epi an dènye lye se apre yo te fin gade kesyon anplwa, yo vin gade kesyon imanitè. E lè m pale kesyon imanitè, se de pwogram tankou azil. e ke dè moun ki gen rezon pou sa kapab aplike pou li. Men se toujou an dènye rekou, an azil, paske si yon moun gen okenn lòt opsyon ke w kapab analize pou w rete nan peyi a, se pou w itilize l avan ke w panse. Yes. Avan azil, se pou w panse a li paske azil la, li fè pati de. opsyon ki pi difisil yo. E li pa garanti tou. Ok.
Li pa garanti e li kapab mete w nan plis pwoblèm tankou mete w sou depòtasyon, voye w devan jij, konplike dosye w pou lavni, eksetera. E azil, se youn nan aplikasyon ki gen yon pèn ladan li ki dire tout lavi. Right? Paske si yo di yon moun te fè manti nan yon aplikasyon azil, yo dekouvri sa, yo sètifye ke w te fè manti nan yon aplikasyon azil, yap ba ou entèdiksyon pou pa janm genyen anyen ditou nan peyi a jiskaske ou mouri e sesi pe enpòt sa ou fè ou pap janm gen anyen ankò nan peyi a donk sa vle di ke sa yo rele yon frivolo sa sa lòm klè nan yon azil yon azil ki frivòl avle di ki pa gen baz sèlman non se yon azil ki gen manti ladan li right e pafwa tou ofisye a chèke moun nan ak bouch li di bon mwen menm gen bagay konsa m te mete nan azil la pou m te kapab pase oubyen moun ki tap fè l pou mwen an te di m mete sa pafwa. Ayisyen trè souvan e malerezman baze sou emosyon pou di de bagay kòmsi m ta di w kòm ofisye a son moun li ye ofisye a pral konprann epi kounye a la li menm ankò li fon fot li menm ankò l al di ofisye a son fot li te fè pou l te degaje paske lè ofisye a ap souri ba li men ofèt moun sa ap bloke rès vi l ozetazini li pap janm gon sosyal li pap janm gon kat travay li pap janm gen rezidans menmsi pitit li gen 21 nan pitit li ameriken menmsi l marye ak ameriken eksetera sa vle di ke genyen tout. baryè sa yo men azil la rete yonn nan opsyon ki posib pou moun ki gen mwens ke 1 an nan peyi a oubyen de moun ki te gentan gon stati legal avan ke yo gen 1 an nan peyi a ki kapab esplike poukisa yo pat aplike pou azil a tan. Men apa de opsyon familyal, opsyon nan travay avèk opsyon imanitè tankou azil yo pa genyen, genyen moun ki ap rete san opsyon e ki pap gen lòt chwa. ke ou byen viv san papye ditou ditou Ozetazini avèk lè restriksyon kesyon yo enpoz, ou byen deplase al viv nan lòt peyi. Absoliman.
Wesley Jean, m konnen ke ou gen yon kesyon pou Eddy, paske lè ap vanse sou nou. Ou mèt, ou mèt ale, ou an liy. Wi, mèsi. Mwen te di lagè, mwen felisite e remèsye pou presizyon sa ke ou fè apwopo de asylum nan ou byen azil lan. Paske. Lè n konsidere pi fò jèn ayisyen ki isi la nan peyi sa pou le prezan moman, se ke tout opsyon yo, tout atant yo se fè azil avan ke w pale avèk yo. Yo di w ke bon si ti pyès pa mache, men si pwogram Biden nan ap fini, se fè azil. Yo pa vrèman teni kont de anje sa oubyen de enpak sa ke w sot presize la. Se si ke pwobableman. Nan tande moun petèt k ap pale de kesyon azil lan, ta sanble ke yo pa t vrèman janm mete presizyon sa a. Yo ta ka fè moun yo konprann ki anje ki genyen nan sans sa a. Paske yo pa konnen si se nan yon sèten pyèj ke yo pral tonbe. Mwen menm tou, onètman, m pa t konnen si si yon moun te fè yon azil e li pa t mache pou yo byen yo te bay manti sou dosye sa a. ki te kapab gen tout enpak sa sou yo. Se ke mwen twouve ke se yon presizyon ki vrèman pwofon ke ou pote la a, e ki se yon sòt de limyè tou. M pa t panse ke li te osi konplike ke sa lè yon moun fè azil nan peyi Etazini k ap gen tout anje sa. Pa konnen èske ou te kapab reprann pou moun k ap swiv nou yo la a, e sitou pou de lòt yo kapab gen chans tande nou evantyèlman oubyen kapab gen chans dekouvri videyo sa a. pou ke yo ta kapab konprann ke lè yon moun fè azil nan Etazini e si yo ta dekouvri gen fwod oubyen gen manti ladann, kab gen tout anje sa yo. M pat konnen si te gen tout pwoblèm sa yo ke moun te ka konfwonte fas ak sa. Efektivman, azil, etan done ke yon nan bagay ki gen nan azil se ke azil la li fè ke moun yo gen yon kat travay 5 an. Depi avan ke Prezidan Biden te vini avèk kat travay 5 an sou Azi, yo te gen kat travay 2 zan sou Azi. Donk Azi nou la, yonn nan fwi ki dou nan Azi nou la, se le fèt ke avan ou fin aplike pou Azi, ou tann 150 jou, epi apre sa ou gen yon kat travay ki valid selon rive sou 180 jou, epi tou fonksyone. E dezyèm bagay la, se ke Azi pran anpil tan. pou ke yo rezoud kesyon azil. Donk, etan done ke azil pran anpil tan pou yo tande yon dosye azil, donk le tan pou ke yo tande dosye azil ou gentan gen dizan nan peyi a, eksetera. Sa vle di ke azil lan pran yon fòm ki ase konplike, ki gen 12 paj ladan l, ki gen anpil detay teknik, ki gen anpil agiman legal, ki gen yon kesyon ki poze yon kesyon sou konvansyon de l'ONU. ki pa menm gen rapò avèk lalwa Etazini. Men, sa m ap di w la jodi a la, 95 pou san moun ki nan lari a ap prepare azil pou lòt moun, pa m nesesèman abòde l konsa. Yo wè yon fòm devan yo, yo konn pale anglè, yo konprann sa anglè a ye, epi yo mete pawòl, right, epi, epi se fini. Men azil pi konplike ke sa. Pakonsekan, sa w ap viv jodi a, w ap viv yon epòk kote ke administrasyon sa a voye di jij imigrasyon yo ke lè yon aplikasyon azil rive devan w, Mèt lil depi lèl rive devan lan pa tann pral rive nan jijman avèk moun nan si wè aplikasyon an te deja mal ranpli li pa bay tout apli tout enfòmasyon pou ba yo just fèmen kes la rejte azil sa a depi anlè pa bal dwa a yon odyans menm sou azil pa menm envitel pou yon entèvyou pa pèdi tan avèl epi epi ale donk ou vin wè ke azil la se vre kel te gen fwi ladann pou kap travay pou bayè men li vin jodi a. pi konplike. Mentnan, lòske yon moun aplike pou azil, gen de kalite azil, right? Se pa moun nan chwazi ki azil l ap aplike, se sitiyasyon moun nan ki di ki azil l ap genyen. Yon moun ki antre sou viza oubyen sou baryènal di yo non kèlkonk manyè. legal, li kapab aplike pou azil avèk uscis. Si se sèl lè sa, pa egzanp, yon moun gen dwa fè yon azil online. Men si yon moun tande ke ou antre sou fwontyè ap fè azil online pou ou, konnen ke se yon move bagay. Ou pa ka antre sou fwontyè pou yo fè yon azil online pou ou, menm si ou poko gen jij sou dosye w la. E vwa si ou gen jij. Si ou gen jij sou dosye w la, si depi yon moun gen yon dosye devan lajistis imigrasyon, azil la dwe al jwenn.

Nan lè de ka, ou genyen pou al pase yon odyans sou azil la e si yo al dakò ke azil la gen ase de enfòmasyon pou yo ba w odyans. Mentnan, pou moun ki antre sou viza oubyen sou paspò oubyen sou pwogram Biden, y ale nan yon entèvyou avèk yon ofisye imigrasyon nan uscis, yo pa nesesèman gen yon jijman men yo gen yon entèvyou. Pafwa entèvyou sa dire antre 4 è jiska 6 è tan. Semèn pase m te gen entèvyou sa a nan Miami. nan biwo a di mwen, Lemir, nou kòmanse a setyè dimaten, nou soti anndan an ozanviwon de twazè trant de lapremidi. Right? Mwen di ke se anpil, anpil kesyon ki poze lòske ou ale nan kesyon azil, se pa sèlman kesyon ki gen rapò avèk istwa ke moun nan te mete nan azil la, men yo poze moun nan anpil, anpil detay sou lavi li, sou fanmi li, eksetera. pou yo wè efektivman si l merite ajoude. Nan tout sa yo, fòk moun nan rete koyeran, fòk moun nan rete avèk sa ke li menm li te deja prezante nan klèb nan e si yo dekouvri ke l ap bay manti, lè sa a, y ap mete yon entèdiksyon sou li nan sistèm nan kòm moun ki te fè fwod e li p ap kapab gen okenn lòt dosye imigrasyon. Mentnan. Si nan afè detak moun nan pa pase, an jeneral, si moun nan pa gon lòt stati legal nan peyi a, yo voye l devan yon jij imigrasyon. Lè li rive devan jij imigrasyon an, li vin tankou moun ki te rantre sou fwontyè yo, li vin yon moun ki sou pwosesis yo rele pwosesis depòtasyon, rele removal proceeding an anglè, men sèl mo nou kapab itilize pou li nan kreyòl la se pwosesis depòtasyon. pa vle di ke w gon lèt depòtasyon oubyen w gon desizyon depòtasyon deja men li sèlman vle di ke ou gon dosye ki ouvri pou yon pwosesis objektif pwosesis la se gade si yo dwe depòte w donk la a ou pral genyen pou w defann azil la nan devan yon jij ap gen avoka gouvènman kap anfas ou ap gen avoka w ansanm avèk ou lap vin tounen yon lòt bagay ki pi fòmèl ki pi kòse kote ke wap gon akizatè ki ap poze w kesyon ki ap eseye takle w pou wè si wap bay manti eksetera. E si yo dekouvri ke w ap bay manti, ankò yon fwa, a nenpòt ki moman nan faz la, a nenpòt faz nan yon trètman dazil, ke yo wè ke yon moun ap bay manti, yo kapab ba li pèn sa ke m sot di a. Pakonsekan, kisa yon moun dwe fè? Anpil fwa, moun yo di ke m te pran moun pou baron azil pou mwen, m pa menm konn sa m met ladan l, sa m, men apresa m fout kat travay, se sa ki pi enpòtan pou mwen, kat travay mwen vini, tout bagay fini. E yon moun ki aplike pou yon azil, premye kesyon yo poze w nan entèvyou a, se èske ou kapab pote sèman ke nan aplikasyon w lan tout sa ki di yo se laverite, reyen ke laverite. Ou pa kapab prete sèman sou yon bagay ke w pa konnen kisa ki ladan li, pa konsekan, yon moun kap prepare azil avèk ou dwe travay ansanm avèk ou, li dwe mete enfòmasyon pa ou anndan azil la e nan enfòmasyon pa li. right? Mwen menm nan biwo mwen lè yon moun vini li dim vle aplike pou azil menm pat gen yon ki te rivem, mwen di moun nan sa pa posib ditou, mwen tal chita, m konprann ke w bezwen kat travay men humm ou pa bezwen jwenn li atravè azil paske si w pat gen yon ki te rive w, nou menm nou pa nou pa senaris, nou pa ekri fim, nou pa kapab ekri yon fim mete nan papye, right? Donk ou menm ki ap chwazi pou yon moun, sipoze reflete istwa moun nan. Dezyèmman, ou menm ki fè atis la, ou sipoze gen kopi de li pou ke powèm ou kenbe l yon kote ki fè ke menm si yo ta fè sizan, senkant, dizan, yo ta rele w nan entèvyou paske sèjousi nan biwo azil Miami an, y ap rele moun pou entèvyou ki te aplike an 2014, 2015, e moun ki aplike pou azil lòt tan. Yo sipoze gen yon kopi de aplikasyon an lakay yo oubyen sou imèl yo e w ap pèmèt yo rafrechi memwa yo sou sa ou te di. E pa paske se manti yo t ap ba l, se jisteman paske evènman yo pase depi dizan. Donk ou bezwen kapab gade egzakteman ki sa ki te ye nan azil sa a pou w kapab konnen li. Answit fè de preparasyon pou ke w kapab konnen egzakteman paske dat yo enpòtan malgre yo te pase lontan. Detay yo enpòtan, adrès yo enpòtan, non moun ki te atake w enpòtan. Donk tout bagay sa yo enpòtan fò ke moun nan kapab konnen yo pou ke l kapab temwanye de yo. Donk azil se yon bagay ki. vrèman konplèks, ki vrèman frajil e ke moun yo sipoze manyen li avèk tout delikatès ke